Ok bonjou bonswa sa tou depan de kote wap gade video sa a lè wap gade l lan video sa a se yon video map fè pou translation map translate the American government Sa se pou moun ki pa pale anglè men ki pral citizen. Paske yo dakò ke ou pa pale anglè men ou mennen on entèprèt avè w yap ba w tès lan kanmenm nan langaj preferans ke w prefere an. Yo dakò ke w prann nan langaj ou prefere an wap mennen entèprèt ou avè w men fò w konnen l. Sèl moun ki pa bezwen aprann sa se moun on moun si w gen 65 an Epi w'ap viv nan peyi an pwandan de ventan, yon nonb de ventan. Alò toulède, wi, fò ou gen swasann-senk an epi fò w'ap viv nan peyi an pou ventan. Otreman, fò w' aprann tès lan kanmenm, fò w' aprann kanmenm pou w' pase l'. Alò mwen menm, mwen gen yon biznis ki in, ki located in Fort Myers, Florida. Mwen ede moun avèk imigrasyon, aplikasyon pou nenpòt jan de bagay y'ap fè, um. ki konsène imigrasyon. Alò, m gen anpil kliyan ki aplike pou citizenship men ki pa pale angle. E men yo pa gen 65 an, ni yo pa gen 20 an isit, yo pa kalifye pou yo pa pran egzamen an. Alò, yo te mande m pou m ede yo nan fason sa, m oblije fè videyo a. Men m ap fè l 20 kesyon 20 par 20 kesyon Umm chak videyo ap gen 20 ladan l alò m ap fè 5 videyo an tou paske se 100 kesyon l ye pou jis tan m fini avèk tout 100 kesyon yo ok so nou pral kòmanse avèk American government prensip of the American democracy premye kesyon an yo di What is the supreme law of the land? The Constitution, Kreyòl, Ki lò siprim tè sa a, Amerika sa a? Kreyòl ankò, Konstitisyon, Li rele Konstitisyon, Konstitisyon pa vrèman chanje. an kreyòl. Alright. Dezyèm kesyon di, What does the Constitution do? Yo bay twa egzanp, Li set up the government, li define the government, and then li protect basic rights of the Americans. Now, kreyòl la, Kisa konstitisyon an fè? Li kreye gouvèneman an, li defini gouvèneman an epi li pwoteje dwa moun k ap viv nan peyi a yo rele Ameriken yo. Twazyèm kesyon, The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are those words? Repons lan se We the people, Kreyòl, Lide pou gouvèneman an Lide pou gouvènman an pou sèf pou gouvène tèt nou an li egziste nan twa mo ki nan konstitisyon an. Ki mo twa mo sa yo ye? An kreyòl repons, Nou menm moun. Nou menm pèp. Ok, We the people. Nou menm pèp. Ok. Katriyèm kesyon an, What is an amendment? Anglè, A change or an addition. Kreyòl la, Kisa yon amandman ye? Repons lan yo bay 2 repons. Ou ka chwazi youn nan yo, sa k pase nan tèt ou anvan an. Repons lan se on chanjman oubyen on adisyon. Lè w amande on bagay, se on bagay ou pral fè on chanjman ladan l oubyen w ap adisyone on bagay ou te manke. Kesyon 5 What do we call the first ten amendments to the Constitution? Repons senkyèm kesyon an, anglè an, se The Bill of Rights. Ok. Kreyòl, Ki sa nou rele premye 10 amandman ki genyen nan konstitisyon an? Repons lan, se Deklarasyon dè dwa. Repons lan se deklarasyon de dwa. Ok. Sizyèm kesyon. What is one right or freedom from the first amendment? What is one right or freedom from the first amendment? Repons lan an anglè se speech, religion, assembly. Press and petition the government ok an kreyòl Yo mande youn men yo bay senk sa vle di ou ka sonje youn nan yo What is the one ok Kiyès youn nan dwa freedom ki nan premye amandman an Bay youn nan dwa freedom ki nan premye amandman an ok Tout moun konnen freedom of speech sa vle di ou gen dwa de pale Ok dezyèm nan se freedom religion sa vle di ou gen dwa chwazi religion ou vle ou byen ou gen dwa pa chwazi religion ditou twazyèm nan se assemblement ou gen dwa ou gen dwa pou asanble tou pou proteste pou fon on manifestation kont on bagay ou wè nan gouvènman ou byen nan sistèm nan k pa bon pou ou twazyèm nan se freedom of press freedom of press sa vle di la press gen freedom pou yo. Yo gen freedom pou yo pou yo filme sa yo vle nouvel lè yo wèl yo gen freedom la presse gen freedom ok umm 5 yèm repons lan se ou petition the government ou ka petition gouvènman ok 7 yèm anglè how many amendments does the constitution have? Anglè, Repons anglè, twenty seven. Kreyòl la se Konbyen amandman ki nan konstitisyon an? Repons lan an kreyòl se venn sèt. Konstitisyon an gen venn sèt amandman ladan l. Nou pa kontan yo pa mande nou ki venn sèt amandman an? Ki sa ki venn sèt amandman an? Pou nou bay tout 27 amandman? Anyway, kesyon 8 lan di, What did the Constitution of Independence do? What did the Constitution, the Declaration, I'm so sorry, What did the Declaration of Independence do? Ki sa deklarasyon de endepandans lan fè? Ki sa l fè? Repons lan an anglè. Li announced our independence, declared our independence, said that the United States is free. Kreyòl, Kisa deklarasyon of endepandans lan fè? Kisa l fè? Sa ki Sa ki deklarasyon of endepandans lan? Ok. Premyè sa l fè, li anonse freedom nan. Dezyèm sa l fè, li deklare freedom nan. Twazyèm sa l fè, li di ke. Lèzetazini free ok so se sal fè m bay ekspresyon an pou n ka konprann li byen se sal fè ok now nevyèm kesyon anglè what are two rights of the declaration of independence repons la an anglè life liberty or pursuit of happiness Bay de, yo mande de dwa ki nan deklarasyon de endepandans lan. De sèlman. Men yo bay twa repons. Men yo mande de ladan l. Ou gen dwa pou viv. Ou gen dwa pou chwazi lavi. Ou gen dwa de libète. Ou gen dwa pou w pursue happiness. Pursue vle di chèche. Sa vle di ou gen dwa pou w chèche kè kontan, pou w chèche frechè, kondi moun yo di, pou w chèche happiness. Ce qui veut dire que ou gen dwa pou w chèche kè kontan. Men tou depan de kisa ki, ki, ki, ki, ki. Defini kè kontan pou ou. Pou moun, se yon bon djòb, yon bèl kay, yon bèl machin. Pou moun, se anpil kòb. Pou moun, se yon bon edikasyon. Sa depan de ki sa ki defini kè kontan pou ou nan lavi pa w ou menm. Depi l pa deranje moun, li pa kont lalwa, ou gen tout dwa pou w chèche l. Ok? Now, kesyon 10, What is freedom of religion? Repons an anglè You can practice any religion or not practice a religion Kreyòl Kisa ki freedom relijyon an? Repons Ou ka chwazi on relijyon Ou gen freedom, ou free pou w chwazi on relijyon oubyen pou w pa chwazi on relijyon menm. Kesyon 11 What is the economic system in the United States? Repons, in English, Capitalist and market Repons lan an anglè, Sistèm ekonomi ameriken an se kapitalis lan oubyen market la.

Dezyèm lan se leaders must obey the law. Right? Twazyèm lan se government must obey the law. Katriyèm lan, guess what it is? No one is above the law. Depi w kòmanse aji kòmsi w pi wo ke lalwa, ou gen yon pwoblèm mantal. Kareman, paske li byen sètòp pou tout moun obeyi, jan l ye an, tout moun ki te anvan w yo te dakò l, depi ou konnen ou menm ou pral depase tout sa k ladan l yo, ou gen yon pwoblèm a tout moun. Wi, tout moun. Ok, so, douzyèm kesyon an, ki vle an kreyòl, li di konsa, What is, let me see, what is the rule of law? Te m wè. The rule of law vle di separasyon konstitisyonèl de la jistis e di pouvwa. So yo mande ki sa l ye? Premye an se, repons, tout moun sipoze swiv lalwa. Menm lidè kap gouvène peyi an sipoze obeyi la lwa, gouvèneman kap gouvène peyi an sipoze obeyi la lwa. Katriyèm nan se pesonn moun pa pi wo ou pa depase la lwa. Ok? Sa se kesyon 12. Kesyon 13. Name, Nou nan pati System of Government kounya. Name one branch or part of the government. Site, ok, repons angle anvan, Congress, Congress, Legislative, President, Executive, the Courts and Judicial. Kreyòl, Site youn nan branch nan pati gouvèneman, ki fè pati de gouvèneman, si te youn nan branch gouvènman yo. Ou gen Kongrès la, ou gen Lejislativ la, ou gen Prezidan, ou gen Egzekitiv, ou gen Kot epi ou gen Jidisyal. Nou, tout moun nou konn sa sa a vle di. Nou konn sa tout vle di. Kesyon 14. What stops one branch of government from becoming too powerful?

pou l pa vin, pou l pa gen twòp pouvwa. Checks and balance lan, si ki vle di ke gen kongres, gon seri de sistèm ki etabli, se la ke yo cheke tout sa gouvènman an ap fè, tout bagay prezidan ap fè fò l pase pa kongres, fò yo aksepte l, fò gen moun ki gade l, tout bagay sa yo fè pati de check and balance. E tout bagay sa yo separe. Sa vle dire ke e gen bagay prezidan ap fè. Wi gen executive order wi. Men nou pa nan sa la, se pa sa yo di la. Gen bagay prezidan ap fè, fòk e gen lòt moun ki pou overview l anvan. So gen checks and balance and then separation of powers. Ok? Kesyon 15. Who is in charge of the executive branch? Ki moun, ok, repons an anglè, the president. Kreyòl, kesyon an kreyòl. Ki moun ki an chaj de egzekitif, de branch egzekitif lan? Ki moun ki an chaj branch egzekitif lan Ozetazini? Repons lan an kreyòl se prezidan, le président. Ok. Kesyon 16, an anglè, Who makes federal laws?

La kou de kasasyon. Avèk the US national. That's the legislature. Kesyon 17. What are the two parts of the United States Congress? United States Congress la li gen 2 pati. Yo mande. Repons la an anglè. Te m bay li dabò. The Senate.

Kesyon 18 How many US senators are there? Konbyen US senatè ki genyen? Repons la an anglè se one hundred. Konbyen US senatè ki genyen? Repons la an kreyòl se san. Gen san US senatè ki reprezante tout state yo nan America. Kesyon 19, We elect a US Senator for how many years? Repons lan an anglè, six years. An kreyòl, nou elekte yon US Senatè chak konbyen tan? Repons lan an kreyòl se chak sizan yo elekte yon US Senatè. Now, kesyon 20 an, nou se pral dènye kesyon pou nou stop videyo sa a, jiskaske nou fon lòt, ok, nou fè lòt 20 kesyon an. Umm. Kesyon 20 an di, Who is one of your state's US senators right now? Kiyès, ba nou youn, youn. ki state ou nan state ou rete ladan nan ba nou youn nan senatè state lan alò men pou ki rezon ki fè m pral di nou eksplike nou kesyon 19 lan men pou ki rezon ki fè genyen kesyon 18 la alò gen 100 senatè paske yo elèk 2 pou chak state ou konnen se 50 state 50 state yo elect 2 pou chak state so kounye la yo mande yo mande youn nan senatè nan zòn wap viv lan ok repons sa repons 20 an se nou gen marco rubio ou byen rick scott but piske nou pre nou abitye a rick scott nap di rick scott ou byen marco rubio whichever one whichever one you remember at the time of your interview. So, nou rive nan 20 kesyon an, n ap kanpe la pou jistan lòt semèn pwochèn, n ap kontinye avèk de 21 a 40, kontinye lòt 20 kesyon an. Alò,

mande pou madam flo la nou fè tax nou ede moun avèk anpil bagay imigrasyon nou fè asirans nou fè tout bagay nèt menm on bagay ke nou pa fè depiw rele nou nap baw referans lan alò mèsi a kontinye.